Frè m ak sè m yo, zanmi entènot nou yo, jodi a ankò nou kontan salye ou. Nou salye ou e nou prezante ou emisyon pa ou la avèk anpil kè kontan ki se A lekòl dè sen oubyen yon ti koze sou lavi sen yo. Jodi a se 4 out. Legliz la fè memwa de yon gran sen, vrèman yon gran sen, ki gen yon pil konsiderasyon nan legliz la, nan zye yon pil fidèl, yon pil prèt, pwiske sen sa, li se patron kire yo, atravè le moun antye. Sen sa, se sen kire Dars. Ou ankò, Sen Jan Marit Vyaney, alò jodi a 4 out, puiske l te mouri 4 out 1859, donk nou toujou di nesans li nan syèl la, donk se poutèt sa ke nou ap selebre jodi a, ke n ap fè memwa w jodi a, Sen Jan Mari Vyaney ki se Sen Kire Dars. Alò kiyès ke l te ye, puiske m di se yon gran sen ki make tan l, donk kiyès Sen Jan Mari te ye? Ki sa k fè ke l make tan l, e pou ki sa ke legliz la oubyen anpil moun gen yon gran devosyon a Sen Jan Marie Vianney? Alò, Sen Jan Marie Vianney li fèt nan lane 1786. Li fèt an Frans, paske l son Fransè. Li fèt nan yon peryòd de twoub revolisyonè. M di byen. 1786. Raple nou ke nan 1789 se pral gwo revolisyon an Frans, noblès, klèje, tyèzeta, donk se yon gran revolisyon, se yon twoub revolisyonè ki te genyen. E se nan peryòd sa, se nan moman sa menm, Sen Jan Mari Vyane pral pran nesans. Sen Jan Mari Vyane, Li pral gen vokasyon pou li te vin prèt. Men vokasyon sa, li pral fè l pa, li pral fè papa l pa de vokasyon sa, an di pito, pandan ke l te gen 20 an. Yo rele sa nan legliz la jeneralman yon vokasyon tardiv. Men fò n di tou ke Sen Jan Mari Vyaney li te vreman pe letre. Sa vle di se pa t yon moun ki te gen yon konesans fen, ki te konn li nan lèt fen. Li pa t fò. Dayè, lè l di papa l a laj de ventan ke l te vle vin pè, ke l vle vin pè, papa l te retizan. Papa l ta menm vle dekonseye li, paske l konnen ke pitit li an li pa entèlektyèlman fòme. Men kanmenm, kòm se vokasyon li, se konsa Bondye rele l, li pral batay. Li pral batay pou l reyalize rèv li. Kire l pral voye li nan seminè. Men fò m di nou. Se Jean-Marie Vianney, pwiske l pa vrèman entèlijan, li pa t kapab genyen aptitid, li pa t kab genyen entèlijans, m te kab di demande, nòmal, yon minimòm pou l te kapab aprann, pou l te kapab rete nan seminè la. Ki vin fè ke apre ennan pratikman, menm avan ennan, yo pral ranvwaye l lakay li, yo pral tounen l lakay li. Istwa fè konprann ke avèk ensistans kire l lan, Yo pral, kire a pral dakò pou l fòme se Jean Marie Vianney menm lakay li. Paske li pat kapab, an di kenbe fòmasyon ke yo tap ba li an, pran fòmasyon yo tap ba li an, sitou sou le plan entelektyèl. Ak, avèk apui chevèk la, donk evèk la te aksepte, ki pral fè ke se Jean Marie Vianney pral vin òdone prèt, kèlke tan aprè. Men pa bliye. M di ke Sen Jan Mari Vyane li pat fòme, li pat letre, li pat entèlijan. Ki vin fè ke yo pral, lè l fin prèt, voye li nan yon ti zòn ki pa twò lwen Lyon, ki petèt a 40 kilomèt de Lyon, yo rele Ars. E se la ke yo ta pral voye li pou responsab kominote sa a. Ki te a lepòk, an di vrèman pe peple. On di 230, on di ver, on di 200 a 300 abitan kom sa. Pat gen pil abitan. Vreman, peu, peuple. E se la li pral egzese ministè li. Se Jean Marie Vianney, li pral nan zon nan. Pawasyen yo pat telman vle rele li chaplen. Juske se donk son chapel, lal responsab yon chapel, donk se chaplen. Yo te plis renmen kire a, yo te plis rele li kire. Lè l rive nan zòn nan, nan ti bouk kote l te ye an, anfen nan ti espas kote l te ye an, nan legliz kote l te ye an, se pratikman bèt ki te konn rete nan legliz lan, te vrèman pe frekante, pa t vrèman gen moun ki te frekante espas la, ki te frekante, an di legliz la. Men, Sen Kiridas, li te dakò, li te pran l, epi l te itilize yon ansanm de estrateji pou l fè moun yo vini nan legliz lan. Sitou lè yo di ke jaden presbitè a te genyen vrèman anpil fwi, li te konn envite yo, anfen, jèn ki nan zòn nan, medam ki nan zòn nan, vini, vin keyi, anfen, vin pran fwi, vin keyi, vin manje. La pou li te kapab rale yo, epi envite yo a lapriyè. E se konsa, li pral envite plis moun nan zòn nan, plis moun nan katye a. Lapriyè avèk yo, lapriyè, lapriyè, epi kreye yon sanble de konfreri pou ke anpil moun kapab patisipe. Met yon anbyans de priyè, epi anpil moun vrèman ta pral patisipe nan, nan vini nan selebrasyon yo, nan vini nan legliz, nan frekante legliz lan. E se konsa, malgre l te pe entelijan, pa entelijan ditou, men l gen yon bon estrateji, bon elan pou l kapab rale moun. Sa te make anpil moun nan epòk ke l t ap viv lan.

An di ke fason ke li tap devlope zòn nan, gen anpil pèlerin ki te konn frekante zòn nan. E lè pèlerin frekante zòn nan konsa, zòn nan vin evolye. Komès mache trè byen nan zòn nan. Donk sou le pwen, sou le plan finansye, donk sa te, sa te mache. Pandan li ale, epi, an di aspè finansye a desann. Paske pèlerin pa frekante zòn nan. Yo al dèyè Seki Wedas pou di retounen. Yo fè l retounen. E de bon kè li aksepte retounen. Apre yon dizèn dane, li vin gen maladi ki a frape l, vreman frape l, paske li te vreman malad. E pi li te ekri evèk la alepòk pou li te di ke paske li pa an sante, li ta preferab pou li ta rantre lakay li pou yon ti tan. Paske, an di doktè mande l pou l pran repo. Jan ke l malad la, se repo pou l pran, paske l pase an pil tan nan konfesyon. Chita ap tande moun, li vin pa gen tan vreman pou l pran repo. Li te mande evèk la pou l pran ti tan pou repo. E mi apon ti tan, evèk la reflechi, reflechi, reflechi, e mi l bat dako. Li te oblije rete. Ki vin fèk l bat pase toutan nèt a ars. San ke l pa chanm pran retret, e se la, etan l bal mouri a ars. epuize vreman, fèb, epi avèk maladi, donk li pral mouri la. Men, se Jean-Marie Vianney, ki sa l te konn fè ki fè moun yo renmen l konsa, ki fè l parèt yon gran sen nan legliz la? Se paske l te pran yon kominote vreman avèk, vreman, trè pè djan, e avèk pastoral ke l te mete sou pye, avèk fason ke l t ap lapriyè, fason ke l t ap envite moun lapriyè, kominote a vin grandi, e anpil moun vin frekante legliz la. Yon legliz ki te vreman pa t gen moun ditou pou te ret ladan l, Kote ke se te bèt tout tan ki te vin ki te konn vin rete legliz la. E vwala ke legliz la vin rive yon epòk pa gen kote pou mete moun pou tèlman moun yo pratike pratike legliz yo, pratike anfen sakreman yo. Se Curitas, li se sila a ki konn fè plizyè tan nan konfesyon. Kèlke fwa katòz a sèz è de tan ap konfese. Li chita la an plas. Li te Bay sitou anpil enpòtans avèk yon devosyon a Lekaristi e a la Sent Vyèj Mari, ki vin fè ke anpil moun, anpil moun vrèman, te vin renmen adore Bondye atravè Le Sen Sakreman e pratike pran La Kominyon. E anpil moun tou te gen devosyon a la Vyèj Mari, paske Sen Kire Dars li menm, li te gen de devosyon sa yo. Sen Kire Dars, kote li te ye? nan legliz la, nan presbitè li, lakay li. Li te gon strateji pou l fè anpil moun bay, kotize, patisipe, pou l kapab realize de gran de choz, de gran de mèvèy pou kominote an. Sa se te yon don. Fè moun bay, sisite moun bay, pataje, patisipe pou devlopman kominote an. Kisa sè Securidas te konn fè ankò? Securidas, li konn met anpil aksan sou ansègneman. Dayè, dè milye de pèsòn sòti patou pou vin koute Securidas chak ane. Vin pou yon pawòl de jwa, yon pawòl de konsolasyon, yon pawòl de rekonfò. Yo te vin tande l, vin koute l. Sa fè nou konprann ke se pa gran zetid, men vreman, ki fè yon moun kapab bay anpil siksè. sou lwen pastoral. Men, son gras, se kè, se angajman, se devouman ki kapab pèmèt vreman ke ou kapab kapte plizyè moun. E dayè, se pa travay pa ou ke w ap fè, se Lespri Sen ki aji nan ou pa rapò ak disponiblite ke ou genyen. E Sè Kiridas te benefisye de sa. Sè Kiridas, nou di l te renmen pase anpil tan nan konfesyon, men, li te gen plizyè don ki te devlope lakay li. Pami lèkèl, li te kon don, an di, dentuisyon. Li kon, yo kon di ke pa egzanp, gen moun ki kon vin konfese nan men Sekiridas. Ou vin konfese nan men l, ou di yon kalite peche, ou di yon seri de peche, gen, ou pa di, Sekiridas kapab di, men tèl peche ou pa di. San ke l pa janm konnen moun nan menm on fwa. Donk sa son don. Pou l gen tan, pou entwisyon l di l, men ki peche ou ke ou fè. E ke ou pa di, ke ou pa konfese. Donk li gen don sa. Yo di kon mirak de ble, pa egzanp. Te gen yon depo ble. E pi, yo vin yon kote Senkyo Edas. Pi yo di l ke nan depo a, vin pat gen ble ankon. Paske yo te fèk vin debake ble, epi apre yon ti tan vin pa gen ble. Senk Yodas pa di anyen. Petèt la lapriyè. Epi apre yo vin wè depo a ranpli avèk ble. Donk, se tan de mèvèy ki te konn reyalize atravè oubyen pa Senk Yodas ke Bondye te konn reyalize pou pèp li an. Senk Yodas, yo te vin renmen l anpil. Pou, paske l se yon nonm ki vrèman. ki devlope yon seri de sakrifis lakay li, nan kò l, yon seri de penitans nan lavi l, paske li pa toujou pran plezi l, men gen tan pou l pran repo, men pou l pran distraksyon, non. Dayè, yo di ke Sen Kiridas pa t renmen manje. Se te lòm di pen e de fwomaj. Se sa ke l te konn manje, pen ak fwomaj. Son nonm ki pa t konn dòmi. Ki pase tout tan l, prèske pi fò nan nuit la, li pa dòmi. Petèt, l ap prepare, l ap itilize estrateji pou l kapab mye aprann pèp Bondye a, konnen Bondye pi byen. Sa vle di se yon nonm total e kapital. Pap Pi xi, brale nan ventyèm syèk, ba li patwon tout kire yo. Paske wi Sen Kire Dars s on modèl kire, se sa fè yo rele l Sen Kire Dars. S on modèl kire, yon modèl a imite. Yon kire ki te vrèman pasyone de Dye. pasyone de Lekaristi, pasyone de la Vyèj Mari. Yon kire ki travay li se sove nanm. E de fidèl yo pratike sitou sakreman de la konfimasyon, anfen, sakreman de la penitans. Anpil moun vin konfese. Anpil moun vin rapwoche yo de Bondye. Sen Curida se yon modèl de charite. Se yon modèl de pataj. Très généreux. Son modèle d'oubli de soi pou se souvenir des autres. Li bliye tèt li pandan ke l'ap panse avèk lòt yo. E si legliz la gen pou retenu plizyè bagay de Sen Kire d'Ars, men se jisteman sa yo. Yon nonm ki disponib, yon nonm ki pasyone, ki fou pou Bondye, yon nonm ki toujou rete disponib pou frè l ak sè l, e mete l nan sèvis frè l ak sè l, mete l nan sèvis Bondye, e ramne plis moun konnen Bondye. pi plis pi byen. Securitas, yo reprezante li avèk yon soutane, yon etòl ki pase sou li, epi li gen yon kwa nan men li. Yo mete li yon bòt nan pye li ki kloure avèk. an bwa avèk ki klore avèk avèk klou ki se senbòl de de povwete apè son nom ki te pran tout byen fè kado bay se konsa ke l te viv sa k te enterese enteresan pou li sa k te enterese l vreman se fè disip pou Bondye fè anpil misyon tout kote epi ansegne pèp Bondye a pwofese donk se sa ki enterese pou Sen Kiridas Donk, tout moun ki gen legliz yo ki dedye a Sen Kire d'Ars, donk lè pawasyen, pawasyèn, e pèleren tou, de patou ki frekante legliz Sen Kire d'Ars, nou di yo bòn fèt. Bòn fèt, e devlope lakay nou, tout kalite sa yo, tout vèti sa yo ke Sen Kire d'Ars te genyen lakay li, pou ke nou menm tou nou kapab pi pwòch Bondye.